Peyi an son pwoblèm serye ke li ye. Fò n rezoud li. Menm jan nou rezoud li nan zafè kat idantifikasyon nasyonal la jodi an. Lè yon moun fè yon kat, se yon moun. Nou anpil pawòl pale. M wè sou rezo sosyo te gen yon moun ki te vini avèk 2 kat. Ou te bat te vin fè 20 kat. Son grenn nimewo 20 kat l ap gen. Sa vle di nimewo didantifikasyon inik lan, se li l ap genyen. Kat la ap gen plizyè nimewo, paske si w fè yon kat se zewo 1, zewo 2, zewo 3, zewo 4, zewo 5 jiskaske w rive nan 20 an. Men nimewo idantifikasyon inik ou an, sa kote yo pran zy, yo pran iris ou, yo pran fas ou, yo pran anprent ou, sa vle di tout done byometrik ou, se yon grenn nimewo w ap genyen. Sa vle di, sèt istwa ke yon nèg konprann. Ou pral nan eleksyon epi gen koken paske nou te tande pawòl zonbi ki t ap pale, m pa t konn kot zonbi yo te soti. Epoutan, m sonje mwen menm, lè m prezidan premye fwa a, se yon bann zonbi ki te vote pou mwen. Sa vle di, dezyèm fwa a, zonbi yo tounen moun. Men, m ap di nou, nou menm n ap travay pou nou wè kounye a si nou mete yon sistèm anplas ki pèmèt ke Ayisyen ki pral vote e nan referandòm e nan eleksyon k ap vini yo, se de Ayisyen reyèlman ki genyen yon idantite. M pwofite okazyon an pou m di frè m, sè m yo ki nan dyaspora a, nou pa bliye yo. Paske nou konnen gen 48 reprezantasyon diplomatik atravè lemond. Pa egzanp, an Repiblik Dominikèn gen 5 reprezantasyon diplomatik. Lè n ap pale de reprezantasyon diplomatik pou tout moun konprann, nou vle pale de anbasad yo avèk konsila yo. Pa egzanp, an Dominikani, nou gen 5, nou gen yon anbasad epi nou genyen 4 konsila. Se menm jan an Etazini, nou gen yon anbasad Washington, nou gen 7 konsil, dizon 6 konsila. Sa vle di nou gen 7 reprezantasyon diplomatik. Etazini. Kanada nou gen 2, sa vle di nou gen anbasad la ki Ottawa e konsila a ki Montreal. Se pou m di, menm jan an Frans, a Paris nou gen yon anbasad, m kwè nou gen yon konsila tou a Paris. Nan menm kote a, e nou genyen konsila Guyane Française, nou gen konsila Guadeloupe, nou gen Martinique. Sa vle di, se pou m di nou ke tout kote sa yo, kote frè m, sè m ayisyen k ap viv yo, Pral genyen posibilite pou nou fè Akt de Nesans nou avèk Kat Didantifikasyon Nasyonal nou pou lè referandòm nan pou nou ka vote pou nou di wi nou vle vin entegre peyi nou, nou vle yo te mete nou deyò depi 1987 apre 34 an gen yon ekip moun ki sou pouvwa jodi a. Ki di nou se nou ki fòs peyi a. Men sèl ti pwoblèm mwen genyen, mwen manke tande vwa nou. Dyaspora a, pa bliye, lè pou reklame dwa w pa gen fè kado ladan l. Mwen menm m ap batay nan bò pa m pou nou, nou menm fò nou fè tande vwa nou. Pou nou kòmanse di, ki sa nou bezwen pou peyi nou. Paske fòk, jan m di l la, fò dyaspora a ka kandida pou tout pòs ki gen nan peyi a. Fò dyaspora a ka minis, Fò dyaspora ka gen gwo biznis nan peyi a, fò dyaspora ka vin gen bank, fò yo ka gen, fò dyaspora ka entegre totalman. Sa a, pou l fèt, fò nan nivo nouvèl konstitisyon an, yo entegre. Pou nou konnen egzatteman kouman sa pral fèt, n ap pase minis Guy François lapawòl pou l vin ban nou eksplikasyon, pou n konnen ki lè Ki, si genyen konsila ak anbasad ki kòmanse deja, ki kote yo ye, e ki lè tout anbasad yo, tout 48 misyon diplomatik yo ap gen? Mesye le Minis. Mèsi Prezidan. Chè kòlèg Minis, Direktè Jenero, Laprès, tout moun k ap gade e tande nou. Ekselans, fò mwen di ke operasyon nan misyon diplomatik yo de konsè avèk Minis Afè Etranjè, Minis Claude Joseph, nou deja kòmanse lan 5 misyon diplomatik an Repiblik Dominikèn, nou gen 2 semèn. E semèn sa a, nou pral gen Etazini ki pral resevwa ekipman avèk fòmasyon. Paske ekipman yo se youn, men fò gen fòmasyon ki fèt o nivo de operatè ONI yo anvè ajan konsilè yo. E an menm tan, nou gen Karayib, Amerik Latin, epi Lewòp ke nou vize. Tout kote k gen misyon diplomatik yo, y ap gen chans pou yo resevwa. ekipman oni yo pou yo ka fè kant idantifikasyon yo, paske onivo direksyon jeneral imigrasyon gon nòt ki sòti ki di ke pou w ka fè paspò fò w gen kant idantifikasyon an. Donk se pa sèlman an Ayiti, nan tout misyon diplomatik yo otomatikman ke yo resevwa ekipman oni yo fòmasyon fèt otomatikman ou pral fè paspò li pap on opsyon lap on obligasyon pou fè kant idantifikasyon ou onivo misyon diplomatik nan donk Frè ak sè nou nan dyaspora a, y ap ka gen kat didentifikasyon menm jan a nou menm an Ayiti. Se e minis pou afè ak de de nesans lan tou eske yo menm nan dyaspora a yo gen kapasite pou yo. Wi, e pou konsènan ak de nesans yo, nou gen sèvis e archiv avèk ak de nesans o nivo misyon diplomatik yo, Men youn nan bagay Ekselans fò mwen felisite w paske mwen m kite lan misyon diplomatik Miyami, m konnen gen anpil Ayisyen frè ak sè nou ki pase mizè pou jwenn ekstrè darchiv yo akoz de zafè jijman an. Gon arete ki te sòti an 2019 Ekselans kote nou te retire afè jijman an e m panse se le moman donk pandan yon moun ka pran anpil tan ka pran 1 nan pou jwenn ak de nesans ou oubyen ekstrè darchiv ou, ou ka jwenn li menm jou a o nivo de konsila oubyen anbasad la. Merci minis. Sa vle di m kwè diaspora a li edifye sou minis Guy byen di li sou Dominikani nou gentan operasyonèl Ozetazini n ap operasyonèl sou peu disi petèt li di l semèn sa a e mwen menm mwen kwè ke mwen bay tèt mwen jisko 15 mas m bay minis Guy François m bay ONI tout bay lapòs. Paske son ekip ki ansanm mwen bay jisko 15 mas pou tout reprezantasyon diplomatik yo yo efektif sa vle di yo genyen posibilite pou frè nou ak sè nou kap viv nan dyaspora a ka fè kat didantifikasyon nasyonal yo avèk ak de nesans yo ki kòmanse fèt deja dayè pou lè referandòm lè eleksyon rive pou yo ka patisipe nòmalman paske se ayisyen yo ye menm jan avèk nou mèt nan. Nou konnen ke nou nan ane ki kritik. Nou pale de yon ane, premye janvye m te di l, ane sa a se ane konstitisyon, ane eleksyon, ane elektrisite. M kwè pou elektrisite a nou tout wè m deja, m pa kwè ke n a fè yon ti pale talè sou li, men an fèt nou derape, e n derape a fòs nan elektrisite a. Men pou zafè pwosesis elektoral la, nou konnen ke sa mwen te fè, mwen te nome yon minis ki chaje de sa, m ap mande minis jistis lan, pase minis lan, ou mèt kanpe kote ou ye a minis, pou minis Matyas kab ban nou yon ti update sou kòman sa ye nan zafè avansman pwosesis elektoral la, mesye le minis. Mèsi prezidan e m ap salye tout moun. Sou kestyon pwosesis elektoral la. E fòk nou konprann tout egzèsis ke prezidan ap fè la a yo ekstrèmman enpòtan paske fòk nou pèmèt ke moun yo vote e pou yo vote fòk yo kab gen kat didantifikasyon nasyonal la paske kankou n renmen di l eleksyon se sèl mwayen pou yon nèg rive nan tèt peyi a pou ka dirije l e fòk ou al nan eleksyon e pou w ka al nan eleksyon pou pèp la ka vote piske se li pou bay dwa fòk gen kat la donk sa fè ke gen yon pakèt tren de mezi ki pran. Nan tout administrasyon piblik la nan dènye moman ki vin la yo, prezidan o nivo imigrasyon fò w gen kart pou w kapab fè paspò ou, o nivo bank nasyonal brh gen de desizyon ki soti pa rapò a bank yo pou w ka gen kart, o nivo ministè komès gen de desizyon ki pran, o nivo konatel gen de desizyon pran, gen tout on tren de mezi. Mentnan nan sans sa a, m panse ke gen de avanse. Sou rès pwosesis elektoral la, N ap travay trè etwatman avèk CEP an, ki li menm se ògàn ki pou òganize eleksyon an e nou menm nou la pou n fasilite tout bagay ki gen nan pwosesis la. Anndan pwosesis sa a genyen bèk, bèd, te genyen de fòmasyon ki te fèt, te gen de preparatif ki te fèt e la nou nan faz kote ke yo pral ba yo fòmasyon puiske rekritman yo fin fèt ki pou pèmèt yo avanse. Gen kòb ki debloke. Pou Konsèy Elektoral la pou li fonksyone an li menm e genyen kankou nou te konnen l tou pou ba nou asistans teknik ak lojistik anndan eleksyon an, gon akò ki siyen antre Premye Minis lan e e Nasyonzini patikilyèman PNUD kote ke PNUD se li menm ki pral ba nou asistans teknik nan kad eleksyon an, UNOPS se li ki pral bay asistans lojistik. E nan sans sa prezidan kankou w konnen l genyen e basket fund, fon fiduciaire ki sipoze pèmèt kreyasyon eleksyon an. Anndan 72 milyon an Ayiti fè premyè kontribisyon pou montan sa e se 20 milyon ki te dekese pou pwosesis sa. Nan sans sa tou n ap anonse ke e semèn dènyè la konsèy elektoral la resevwa de sistèm nasyonzini an ansanm de materyèls non sansib ki enpòtan nan kad pwosesis referandòm lan ak eleksyon yo, CEP a bay oke l deja pou ke kòmand sa yo fèt, la ou apwouve spesifikasyon yo, e Nasyon Zini gen nan men l deja lanse premyè kòmand pou materyèl anndan kad pwosesis elektoral la. O nivo sekirite prezidan, genyen yon selil ki mete an plas o nivo polis nasyonal pou sekirite elektoral, gen tout on ansanm de dispozisyon k ap pran, ki pou pèmèt ke o nivo sekirite kesyon eleksyon an avanse. Se sa a ke m te kab avanse nan moman sa. Mèsi minis.
Sa vle di m kwè tout moun konprann ke jodi an, menm nan peyi kote ki gen lagè, lè eleksyon rive pou l fèt, s on trèv yo mande. Paske eleksyon, fò m di nou sa, se li menm ki baz demokrasi. Pa gen pèsonn ki ka vin menm panse, menm nan dòmi pou w dirije yon peyi, si se pa. Pèp ki ba w dwa sa a. E pèp la gon sèl kote li ba w dwa a se nan eleksyon. E ti pas kout ki pou fèt, mwen son sèl pas kout m ka fè. On pas kout bay pèp la. Sa vle di remèt li bagay li. Lè sa a bagay la lou, li menm la chwazi moun paske ou wè son bagay m di ki lou anpil. Mwen menm kote l ye a se la m pral kite l. Li menm se mèt li l ye kounya l pral chwazi w. Ou menm ki deside pou vin dirije l. Jan m toujou di a, lase bòt nou. Koumanse nan fòmasyon, paske kanpay poko ouvè, men kòmanse fè fòmasyon atravè tout peyi a pou pèmèt moun yo kòmanse wè figi nou, yo kòmanse konnen nou. Pou se pa lè w tande bagay la rive epi pou w tande pou moun yo ap trete nou de papa toudenkou, de bagay. Sa vle di fò nou ateri pou nou kòmanse fè pèp la wè nou. Kandida ki pral pou tout pòs yo, moun ki vle vin dè palmantè nan peyi a, moun ki vle vin. Depite, senatè, majistra, kazèk, prezidan, kòmanse fè popilasyon an wè nou. M panse ke mwen menm se konsèy sa ke m ka bay, paske mwen son demokrat, se nan demokrasi ke m kwè. Mwen te gen yon manda ke popilasyon an te ban mwen, mwen rive nan faz final manda a, jodi an fò m remèt li pouvwa l 2 jan. M ba l pouvwa a. Avèk rezilta ke m ap fè yo, m ap di yo men sa m te di, men sa m fè. E m ap di sa m pa t ka fè yo tou, men pou ki rezon m pa t ka fè yo. Epi remèt li pouvwa l atravè eleksyon. Se pou sa, mwen detèmine, kòm chèf de Leta, pou m mete tout sa. Ke leta genyen kòm kapasite pou gen eleksyon k òganizan nan peyi a, paske pap ka genyen transmisyon de pouvwa nan peyi a san eleksyon. Paske se eleksyon k pou fèt, pou vin gen prezidan k eli, pou vin gen, jan nou di l, dè palmantè nan peyi a ki eli, mè yo ki eli, kazèk yo ki eli ki pou vin dirije Ayiti. E, e, m ap di tou, Mwen menm kote m ye a la, eleksyon pap fèt pou mwen. Eleksyon ap fèt pou pati politik ak kandida yo. Paske nou konnen ap gen de kandida endepandan. Men, majorite kandida yo ap soti nan pati politik yo. Se sa k fè m ap mande tout pati politik, m konnen ke nan nivo ministè jistis, ki kantite pati politik minis nou gen ki enskri nan. Nou gen plis de 186. Konben?
Plis de 286. Bon, di l non pou moun yo tande. Kot mikwo a, pase.

Pase minis nan mikwo a mwen tanpri paske se pa konmen pati politik nou gen ki enskri? Nou gen plis de 286 pati politik ki enskri. A bon!
Sa vle di plis pase 286 pati politik enskri. Mwen menm, sèl sa m ta kab ban nou kòm konsèy, mesye dam pati politik yo, si nou, nou de, nou de diferan, di diferant tandans, si nou te ka kòmanse regwoupe nou pa gwoup, sa vle di pa tandans, pou nou ta kapab gen plis fòs. Ok pou nou ale nan eleksyon kap vini yo men mwen menm m son demokrat gen 2.